E bon, m t ap chache w, m pa vin nan pale anpil, m t ap chache w pou m te kapab esplike w yon bagay. Sa l ye la? E,
ou wè la, e, mèt la voye yon kòmisyon ba w, se kòmisyon sa m t ap pote, m te, m te bezwen pou m te pote pou ou. E, mèt la voye di w, li ba w yon dènye chans toujou. Talè, an palan de mèt, ki mèt? Dyab la.
Dyab?
Wi. Ni ou, ni mèt ou a, swadizan di dyab ou a, li pa gen komisyon pou l voye ban m ankò. Mwen menm, depi oparavan e jiska jodi a, m vin s on lòt moun. M pa t janm te konn annafa dyab ou a. Li gen komisyon pou l ba ou, men li pa gen komisyon pou l voye ban mwen. ok. Pou woul gen komisyon poul bay di mpa koniflèt li mpa mpa parèy li mpa esklav li dil mpap janm nan esklav li tou on sèl moun mkonnen kka baw mesaj ban mwen li rele jezi de nazarèt di djab ou a lèl gen mesaj yo poul bay epoul baw al bay djab parèy li yo mesaj tande.
Ou se premye moun m wè ki pa renmen byen pou tèt li wi.
Ou ka banm yon ti esplikasyon de sa w di a? Ou konn sa k pase? M te kòmanse pale ou pat kite m fin pale. Dyab la voye di w konsa. Je men w pran si w pa si w pa bliye chemen ou pran pou w sèvi l menm jan papa m t ap sèvi l menm jan m ap sèvi l la. Anben ou se premye nèg kap anba bati a. O non de jezi ke sa w di a san zefè e map baw nouvel pou bay djab ou a tou dil pou mwen m pat abitye sèvil em pap janm sèvil e wout m pran an pagen anyen kap fèm abandone wout kem pran e se li m chwazi se wout sa map fè ni ou menm ni djab ou a petèt ou menm a djab ou a na met demele koz nou men se pa mwen menm lap vin met nan badji la san zefè o non de jezi.

Bon mwen menm map jwaze. Kom m tande gon neg lap sevi mwen m bezwen we neg lap sevi a vle di a banm nan sak li. Mwen avè w mwen avè w nap kontre kòn nou. E m konnen wap egrèt. Lè lè wa vin mande m padon an m ni w pap gen padon nap pou m pap padone w. Ti moun mande mande mouch gonbo cho ou bay gonbo y nan plat men.

menm jan avèl men fò nou fon efò vwala fò nou fon efò. Aprè sa kòman sa ye menm. Nou anfòm avèk Jezi nou trè byen Mwen yè lè map veye aprè sèvis la m tap pale avèk yon sèvant epi m pa wè lè w ale. Bon frèm cheri m pa kache de nou depi w wè legliz lan lage m pral nan fn bay akolad. Avèk frèm avèk sèm yo m pa rete m pa rete paske Esthie ap bay anpil pwoblèm oh se pwoblèm m ta pral mande w wi Esthie ap bay anpil pwoblèm lè w wè e m al legliz an m kite Esthie kè m pa vrèman e m santi kè m an boulvès ou konnen manman an lachè wap toujou gen yon ti enkyetid ou konprann sa m vle di w nan vwala kounya la men lè m vin la.

Esther gen poul tounen yon moun nòmal, Esther gen poul ap sèvi Bondye. Esther gen poul ap temwanye grandè Bondye nan lavi nou. Son bagay nou tout ap renmen wè si nou tout te ka fè yon sèl chemen poun sèvi Bondye fidèl li tap pi bon. Okontrè sèl konsèy map ba ou toujou priye pou li pou sa pa dejenere paske m konnen ou pa ka priye Bondye pou ou ta soti wont.

Sa vle di Ou pa bliye pase pa 4 chemen Sa m vle a se lè li Pou m ap bat pou nou Ke w kab ou ke ap bat pou mwen Men jan m te esplike w deja M di w m gen mennaj Men ou di m pa bezwen pase pa 4 chemen Ki sa w vle m fè Ok Ki sa w vle m fè Esansyèl la pou mwen se ke Se gen yon kòm yon Yon preferans nan vi m Paske je t'aime E son bagay m pa janm di a pèsonn Swa jounen jodi a m ka kanpe anfas ou m vin esprime m sou bagay pou yo gade sou ou.
Bon. Jis kwè yo, kwè nan mwen but m pap janm di w, kòman w di w gen mennaj, m pa, m pap di w al kite mennaj ou pou mwen, se pa yon bagay m konn fè. Men ojis si m prezante anfas ou m di w ke mwen renmen w, mwen vle fon sèl avè w, mwen vle fè kè m ap pati ansanm avè w, mwen vle tande w, mwen vle konprann ou. Ou ta konprann mwen? M konprann.
E lanmou tou se pa yon bagay pou yo jwe avèl. Men, m te gentan di w ke m gen mennaj. Non, non, non, kenbe sa. Gen mennaj ou pa gen mennaj, m di w sa ankò, sa pa fè, sa pa fè okenn efè sou mwen. Esansyèl pou mwen, se ke, se gen yon, kòm yon preferans. Se ke m renmen w, avè w m vle fè tout sa w pa, ou pa t panse yo.
Bon. M te ka diw map panse pou ou. Frè nou menm kretyen nou dwe vijilan anpil pase lejou lejou dyab la ap travay lap travay li pa dòmi okontrè li pase nan manman pitit mari tou sa tout sak sou chemen w moun ki pi pwòch ou dè pafwa se yo menm dyab la itilize jis pou ka fè w kite wout la men si w aji avèk lafwa m panse ke Bondye kapab fè tout bagay amen frè yo. Frèm m soti m kontan wi

Pa enkyete w pou li, pa enkyete w. Bon, o dènye jou, gade l ap rele w pou w vin priye pou li. L ap rele w, o pa enkyete w cheri. Paske ou wè, se pa pa gen anyen pi fò pase Bondye. Gon lè l ap rete, l ap rele w. L ap di, frè m, vin ban m Jezi w ap sèvi an. Bon, misye menm avan m ap pale avè l, li menm di m konsa, m tande w ap sèvi yon nèg ki rele Jezi. Ok.
Bon, sa di, bon. Ebyen gon lè lap bezwen nèg la. Gon lè lap bezwen nèg la. Mwen menm sa pap dekourajem nan wout la okontrè m toujou tande yo di sa lè w te nan mond lan ou pat konn jwenn pèsekisyon tout bagay te konn ale byen pou ou men imedyatman ou vin asepte kris wap jwenn de difikilte bon map pran yo an men pase bondye di pase depi wap sèvi bondye ou pa jwenn pèsekisyon ou mèt mande kot bondye kot bondye wap sèvi. Paske
menaj mwen an fon de seri de bagay ke m pa renmen. M pa apresye, men m konnen yon jou kanmenm m ap, m ap, m ap fè sa pou li. M ap, si jodi a m pa reponn ou, ou pa bezwen, ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm pou sa. Ou mèt gen, gen espwa.
Yo di souvan lespwa fè viv. Men, nan sitiyasyon m ye la, pa gen lòt espwa m pral gen ke reponn mwen ke ou asepte ansanm avè m. Ou twò prese monchè, sa w gen ou prese konsa? M oblije prese paske m pa vle sa m wè a, sa m vle m gen an pou yon lòt al pase pran l avan lè nan men m. M fè di w, m pa p nan avantaj non. Non, si moun nan di w pasyans, fò w ka gen pasyans. Paske m pa ka di mennaj mwen an bouk m kite l konsa. Labay di son lòt moun m gentan gen men se yon bagay mal trè mal map tann li fèm epi pou m di nou separe epi jis pou m ka renmen avè w.
Ok sè m tande w men kòm yon souvni m vle ke w apwouve m ke tou va èt mye pi devan tout bagay ap ok yon pwochen fwa.

Pou mwen kapab wè fas beni ou senyè map mande w tanpri nan moman sa nou lakay sèvant sè Nathalie senyè map mande w tanpri meye sèvant lan nan men w nou leve l devan twòn de gras ou nou di w mèsi pou gras ke w akòde nan lavi li pou wout ke wap fè ansanm avèk li senyè map mande w tanpri senyè nou leve l devan twòn ou avèk kò kay li senyè Dye ak pitit li papa map mande w tanpri senyè men li nan men w papa fè wout avèk li senyè pase avèk li letènèl Dye Benil wa chanje tout bagay pou li Senyè Dye tout sa ki difisil ki enprosib sou chemen an pandan lap mache ak ou Senyè nou kwè ke wap rann tout bagay prosib Seyè Dye menm lè nou konnen èdmi an pap dòmi li toujou ap travay lejou lejou Senyè pèsekisyon yo vini tout jan Senyè Dye men map mandew tanpri Senyè pa kitel dekouraje pa kitel fè bak pa kite Seyè Dye feblès lachè potel ale Seyè Dye poul tonbe atravè sa kap rive nan lavi li Seyè Dye men map mandew Olye ke pou l ta dekouraje, Senyè Jewova ranpli l de fòs, ranpli l de kapasite, ranpli l avèk onksyon levanjil, Senyè Dye, pou ke li kapab kontinye batay, pou ke lè èdmi ap tire flèch, lè èdmi ap tire kèlkeswa zam, men li menm tou, Seyè Dye, li va kanpe avèk zam spirityèl li, Seyè Dye, pou l kanpe batay, pou l kanpe goumen, menm jan David te kanpe devan Golyat, li pa t pè, David te kosto, David te yon gwo nèg, David te byen abiye. Golyat te byen abiye, byen kanpe, men David li menm, li te sèlman avèk yon fistibal nan men l, li te di avèk fistibal sa a, avèk le san de Jezi, e li va konbat kèlkeswa èdmi ki te kanpe devan li. E se konsa, nan konfyans David te genyen nan Senyè a, nan ou menm, Seyè, enben David te rive viktim a Golyat, Seyè. Men m ap mande w, tanpri, menm jan pou sèvant la, Seyè Dye, m ap mande w, kèlkeswa Golyat ki va kanpe devan li, Seyè Dye, m ap mande w, tanpri, Papa, Ou va ede li, ou va kanpe avèk li, Seyè Dye. Kanpe, Seyè Dye, ou va voye zanj ou vin antoure mezon li, Seyè Dye. Seyè, m ap mande w, tanpri, rann li kapab, rann li fidèl, rann li viktoryez, Seyè Dye, menm jan ou menm, Seyè Dye, ou di pa gen anyen, Seyè Dye, ki kab kanpe devan ou, Seyè Dye. Enben, kèlkeswa fòs ki ta vle fè fòs avèk li nan dòmi kou je klè, lè lespri l vle vasiye, Seyè Dye, men m ap mande w, tanpri, men li nan men w, nou leve l nan men w. Fè de gras, se nou. pou yo nou pap pou yo an kalite de moun ki bon ni moun ki di men map mande ou beni mezon an seyè Dye chak jou le jou seyè Dye afen ke lè ou va gen pou retounen pou vin chèche nou lè twonpèt la va sone seyè Dye nou menm nou va jwenn seyè Dye e chans pou ke nou kapab deplase ansanm avèk ou seyè Dye kote ke ou va mennen nou nan andwa ke ou rezève pou nou seyè menm lè nou menm nou pa konn andwa seyè Dye men ou di nou travay pou ke nou kapab ranpote la viktwa nou leve sèvant la nan men ou konsa nou priye o non de Jezi nou tanpri yo.

Sete plat je te tise.
Je se men. M pwouve w sa e ou pa ka di w pa wè sa nan mwen. M pa vin jwe ak santiman w. M pa vin gache ak bgy. Se ke mwen se yon jèn mwen te ala rechèch yon moun kè m kè m vle, kè m deside. M te ka bouke gen nenpòt moun nan lari a. Men se pa sa ki te esansyèl la pou mwen. Pou mwen se te tan m bèl e pou m ka gen yon moun ki plizoumwen konprann mwen e pou n ka fè l tout ansanm. Bon. Anfen, je ne sais quoi dire. Kòm ou di konsa ke wap al panse pou mwen, m pa gen pwoblèm ak sa ma vo. Men asire m ke yon pwochen fwa ke nou rankontre, ke tout bagay ap pozitif. Ou mèt kwè m, tout bagay ap pozitif. Menm kote nap rankontre epi map pre pou ou. Ou mèt kwè. M mèt kwè. Pale m pa k ba w manti. Sa nap fè kounye?

Ayy shit Bon mwen si pa ka konprann pye sa non Paske pye a menn Bagay bòkò menn pye a pa bon Bagay levanjil avè pye a m pa ka bon menn kèèt menn E m pa konprann pye sa doulè sa yo Preske pa ka mache m pa konn sa m pral fè Sa m pral fè pou pye sa la menn.